Pafwa ou konn leve ou santi ou ta manje yon lòt bagay. Menm engredyan yo men ou santi ou ta konbine yo yon lòt fason diferan pou ka fè tèt ou plezi, pou ka fè tèt fanmi ou plezi, fè kè yo kontan. Ebyen nan videyo jodi a nou pral wè kòman ke nou pral prepare yon ti poul avèk pòm de tè nan fou ki. Tèlman bon koupe dwèt. Pa bliye depi ou tande vwa sa ebyen ou sou paj egzakteman Widwa. Si tout fwa ou poko abòne ansanm avèk chanèl li yo swa sou YouTube ou byen sou Facebook ebyen m envite ou al fè sa kounya. M garanti ou ke ou pap regrèt. A chak videyo ke Widoo lage ebyen ou se premye moun kap jwenn notifikasyon. An ale trè rapid pou n al kòmanse. La mes amour kisa m genyen mwen genyen wot kwis yo nou konn wè nan blayi poul lan ou retire kwis poul lan ebyen pati ki anlè a se li menm ke mwen itilize kisa ke m fè pou li mwen wetire po poul lan epi pou m al wetire grès yo paske li pa vreman genyen anyen ke mwen pral fè ladan se selman wetire po poul lan ansanm avèk grès poul lan se li menm ke Mwen pral retire nan poul lan. Ok ti nounou swidou yo. Donk apre ke mwen fin retire po poul yo mes amour. Ebyen mwen ap fann poul lan. Ebyen mwen retire zo ki la dan. Nan ap wè koman ke mwen koupe l. Epyi mwen fann li. Mwen retire zo ki an dan poul lan. Epyi pou m kapab al fè sa mwen pral fè an. Jan ke nap swiv lan mes amour fok nou kapab pran anpil prekosyon nan lè nap retirel lan donk pou evite ke kouto an li menm li pa blese ou wap retire zo an apre ke ou fin retire zo poul lan mes amour donk wap wè la li pa vreman gen yon ti pati ki tankou yon ti san anndanl wap jis anlvel aprè ke mwen fin anlvel ti nounou swido la mwen itilize yon ti mato ki fèt pou sa donk mwen frape vyann mwen an byen frape yon fason poul kapab byen lage donk mwen metel nan yon resipyan mwen prije yon ti lwil mwen prije ji sitron mwen mete epis blende mwen mete lay sèch. Mwen mete ladan ni paprika, mwen met oregano, mwen mete poud ten sèch, mwen mete ladan ni jenjanb, epi la mwen ajoute yogout ladan, yogout natirèl. Donk mwen mete l. Men si w pa gen ou menm, ou ka jis ajoute yon ti tak lèt ladan l, epi w ap byen byen byen melanje yo ansanm yon fason pou l kapab byen marinen pou tout epis la kapab rantre anndan vyann nan. La m ajoute yon ti safran ladan l epi m ap. kontinye byen marine l ti nounous widou yo epi pou m kapab al kite li repoze pou yon nonb de tan li depan de ou menm de tan ou genyen an ou kapab m kite l repoze pou inè de tan 30 minit ala rigè tou jodi pou demen kounye an la ki sa mwen pral fè wap pran pòm de tè epi wap nèk sèlman koupe pòm de tè ou nan gwosè ke ou vle swa an 3 swa an 4 li depan de gwosè Pomme de terre yo ye a ok nap wè koman ke mwen ap koupe yo la trè gwo mwen menm mwen koupe pam yo kounya ti nounou swidou yo aprè ke mwen fin koupe pomme de terre yo kounya mwen pral pase avèk lòt faz nan resèt mwen an kisa mwen ap fè Mwen pran yon pyrex, mwen pran pòm de tè mwen yo avan tou mwen mete yo nan dlo, mwen met sèl epi mwen mete yo bouyi. Mwen pap kite yo bouyi pou yo kuit. La mwen pran yon pyrex, mwen ajoute yon ti lwil ladan, epi la mwen pran 2 zonyon, epi mwen pran yon bwa, mwen pran 2 ti bwa mwen mete ladan yo epi nan pwen mwen mete yon premye anm. poul epi mwen ap pran yon lòt mwen pran yon lòt dezyèm mwen mete epi mwen ap pran yon lòt twazyèm mwen mete se ta di tout vyann poul mwen yo mwen mete yo sou tèt de zonyon yo ke mwen met bwa la dan yo a apre ke mwen fin ajoute yo la dan l konsa epi kounye ki sa m pral fè mwen pral pran nan menm bòl ki te gen asezonman m nan mwen vide Pòm de tè mwen yo ladan l. Mwen byen melanje pòm de tè yo. Aprè ke mwen fin melanje pòm de tè yo, mwen mete yon ti lwil sou li. E pi kounye an, mwen mete yon ti paprika. Mwen melanje yo. Kounye an, ki sa mwen pral fè? Mwen pral vide l nan pirèks ke mwen mete vyann mwen an. Li trè fasil mes amour donk li jis mande pou kapab swiv la mwen mete on ti oregano mwen renmen lè map fè pòm de tè konsa mwen mete oregano ladan ladan li donk li genyen bon sant donk mwen fin mete oregano an epi mwen jis byen ranjel nan pwen kòman ke map byen ranjel epi mwen mete foum nan a 190 degre Donk kounya mwen pral mete li anndan fou a pou li kapab kwit.
Avan ke mete l nan fou an ti nounous vidéo, la mwen koupe kèk wondèl pwavwon alò on piman ke pou mete li nan fou a. Mwen pa sonje non piman sa, men li son piman li bay manje bon gou. Li pa pike. Donk lè ou metel sitou lèm metel sou tèt vyann lèm mwen ap fèl nan fou li vrèman bali bon gou mwen koupe rondèl yo la mwen mete li sou tèt vyann nan mwen li gen mwen gen la koulè jon koulè zoranj epi mwen mete sou tèt li aprè ke mwen fin mete sou tout otou li mèzamou ebyen kounya kisa m pral fè ti nounou swidou yo mwen prale mete li andedan foul pou li kapab. kwit. Donk, li depan de fou lan paske chak fou li menm gen yon volim ke ou kapab mete l. Genyen ki pi cho pase yon lòt malgre sou kantite degre ke ou mete l. Pa bliye mwen di nou ke foum nan li menm li chofe a 190 degre. Donk, ebyen, mwen pral mete li andedan fou an Pou anviwon 40 a 50 minit. Ok ti nounous widou yo. Donk vwala ti nounous mwen yo. Sa a se rezilta vyann mwen an apre ke mwen wetire li nan fou. N ap wè kòman ke li ye la. Byen jòn, byen bèl sou tèt vyann nan. Mwen te ajoute. yon ti kòman fèy sa rele ankò a mwen bliye nonl mwen te ajoute sou tèt li mes amour ki pou fè vyann mwen an byen santi bon nou ap gade la vyann mwen an byen kuit li byen gou li byen bèl m garantiw tout moun pral kontan pou yo manjel anpil dèfwa donk ou genyen bagay lan la men le fè ke ou pa ou pa Anm reflechi pou ta di men lòt kòman fason kew ka prepare l donk li konn vin tounen yon kas yon kas tèt chinwa pou ou pou kapab di men lòt fason kew pral prepare l se poutèt sa Widoo li menm li toujou la poul kapab vini ansanm avèk nouvote pou ou li toujou la poul kapab vini avèk lòt fason ke li konn prepare lakay li li pataje l ansanm avèk ou pou sa pou kapab ankouraje travay lap fè a pou kapab bali anm posiblite pou li pote plis lòt videyo pou ou ebyen ou sèlman bezwen pataje videyo sa pandan wap gadel pou kite yon like sou li epi envite yon fanmi yon zanmi vin fè pati de chanèl sa vin fè pati de ti nounous li yo ki se ti nounous widoo ebyen ti nounous mwen yo se sam te pote pou nou jodi an donk Al enjoy ou avèk fanmi ou, avèk zanmi ou, fè tèt ou plezi, fè kè mennaj ou plezi, fè kè cheri a kontan pandan ke wap prepare yon ti resèt pou li konsa. A la pwochèn pou yon lòt videyo.